Enfòmasyon Enfòmasyon Aktyalite Ankèt Tout nouvèl A cho sou pi gwo chanèl paw la Enfopam Nou la pou n enfòme w sou tout sa k ap pase nan peyi a kou lòt bò dlo Toujou rete konekte avèk pi gwo chanèl paw la Nou ap janm la pou nou Enfopam Nouvèl san filtè.
E sa m di a, n ap kite dèyè, menm si m ta moun, bon n ap di w ap gen tan mouri vòlè. Moun ki moun ki rayi m e sa yo pral di, w ap gen tan mouri gang. Ebyen menm lè m mouri, tande, menm lè m mouri, y ap pase pran nou, nou mechan twòp. Nou mechan twòp. An nou pa denonse karikom ki federe 9 vòlè. Nou pa p denonse sa. Nan bouke. Nou pa kapab ankò a nèg ki a zam, nou bouke sèlman a nèg ki a zam, jan Kris la te di l lan. Kounye an, nou tout chita la n ap tann fòs miltinasyonal. Nou tout ki la n mouri deja. Depi yon nèg ou sot Kanaran e moun moun ou ye. E depi lapolis jwenn ou y ap fiziye ou, y ap di w nan gang a Jeff gwo lwa. Depi yon nèg ou sot Vilaj de Dye ou mouri deja. Se depi lapolis jwenn ou y ap fiziye ou, y ap di w nan gang Izo 5 segond. Depi yon moun sot Tibwa ou mouri deja. Y ap di w se sòlda Kris la, y ap fizye w. Gen moun se gran ravin ou mouri deja. Y ap di w se sòlda ti lapli, sòlda kilik ou sòlda boukòy. Gen moun moun sot kwadèboukò se moun mouri y ap di w se sòlda lanmò san jou. Depi w sot tòsèl ou deja mouri. Y ap di w sa pa gen moun depi ki tòsèl ankò ou se sòlda vitelòm y ap tiye w. Gen seri de vagabon ki chita yon kote. E yo gen yon non yo bay moun k ap ba yo enfòmasyon an, k ap ba yo seri de enfòmasyon tèt anba. Seri de vye enfòmasyon tèt anba. Epi nèg la pran mikwo l, li vin repete tenten nèg la fè l, nèg la ba li a. Epi e yo menm nan ap tande. Fò m fini videyo a. Se swa nou tout sou tab la. Se swa nou tout sou tab la ou ben nou anba sou tab la. Bagay sa fini, bagay ekskluzyon nan peyi a la. Viv ansanm ap fini ak sa. Nou tout nèt se ayisyen. Viv ansanm ap fini ak bagay kòm se ekskluzyon ou la dan l anba la dan l lan. M bezwen konn si w se pitit Desalin mwen menm si m se pitit e Napoléon. E Napoléon k papa m? Wè tèt mwen. Grenn. Bon pitit Desalin. Bon Afriken m ye. Epi m nan peyi m pa gen dwa pou m patisipe nan sa k ap fèt nan desizyon k ap pran nan peyi m. Epi gen yon ti gwoup vòlè pandan 30 an, pandan 40 an k mennen peyi a la. E ti gwoup vòlè sa yo k ap deside. Menm vòlè k mennen peyi a. Ey! Pati politik sa yo la nou mete 9 vòlè sa yo karikom federe ya 9 vòlè sa yo karikom pran li federe ya ban mou pati politik sa yo ki bagen plis ke 20 an 30 an la ban mou nan moun sa yo ki pat nan pouvwa deja ou sel nou gen sel nou men pa vre ebyen nou byen konte Nou mal kalkile. E pou polisye ki nan chak ap pede tye moun yo tèt fwèt. Yo tèt fwèt. Tèt fwèt. Tèt fwèt. Pren la jan nan men grenèk kanpe devan bizis grenèk. E pi peye jounalis nou pou ki ap fè ou. E ti bay malerèz kap kreze. E ti bay malerèz kap dechouke. Nan bese sa Pral fè n fè bak Antou ka pe pa isye Mari senti nou Ay wèl rèd E pa menm jan Ti chien manje a te ke li André Michel la te di a nou Wèl mou vanpil E pa André Michel kap pale la E pa menm jan manman chyèn ki rele Majorie Michel, manman chyèn yo rele Rosmila piti frè lan. E pa menm jan papa vòlè, vòlè dèlko ki rele Ricard Pierre lan non, e pa yo menm. Ou konprann mwen? E pa menm jan avèk e, e, e, e, e, e, e, piye lejè siptil. Mwen, mwen respekte nou pa di mo a. E bou siptil yo m t ap di. Mwen m di piye lejè siptil, yo rele, kòman? Edmond Supplice Beauzile la Fè peyi a wont Fè peyi a wont Moun swadizan Tande yon entèl li gon lisans nan tèl bagay Li gon doktora nan tèl bagay Epi nou ta dwe mennen peyi a a bon pò Epi se nou menm ki detui peyi a konsa Epi nou jwenn vagabon Menm vagabon li menm l ap defann tèt li k gen mikwo a Mwen se konbyen kob yon jounalis touche Tren de vi n ap mennen an konbyen kob yon jounalis touche

Ebyen nou byen konte mal kalkile tande. Si nou te entelijan, tan nan fè sa nan fè a. Ou se si se sa revolisyon malèz, e di nou tap di mesye met nèg yo sou tab la. Ann chita pale. Menm jan Tineb Delpe de regrete memwa ou te di, konferans nasyonal. Tout moun net, nou tout fè. Nèg a zam fè peyi sa anpil mal. Politisyen kou fina peyi a net. Nega sa m fè peyi anpil mal. Boujwa santi! Gade, nou fin ak Ayiti! Epi peye vagabon ki gen mikwo pou vin ranse pou nou. N ap wè sa. Epi an n ale nou. Ti mesye viv ansanm yo. Nou konn sa l ye deja. Depi m pale nan nou, nou m pale. Viv ansanm li ye. Epi kontinye san eta dam. Bwa. San eta dam! Bon. Li konn sa l dwe ye. Epi nou konn sa l ye deja.